Sa nou pral gade la a se yon istwa ki jis, ki pa gen okenn fab ladan l, okenn manti pa ladan l. Se yon jèn gason ki lakay li ansanm avèk madanm li, men manman madanm li jwenn yon dyaspora ki pwomèt li ke l ap fè tout bagay pou li. Li mete jèn gason an deyò nan kay la avèk tout yon ti pitit yo te fenk gen. Jèn gason sa pase anpil tan ap dòmi nan raje. Se yon videyo ki trè viral sou entènèt la, se yon videyo k ap taye banda sou entènèt la. Alòske ou ta pral jwenn jèn gason sa kwaze ansanm avèk Makenson, Makenson NBS, k ap mache ede moun nan lari. On gwo kout respè pou ou. On gwo kout chapo ba pou ou Makenson. Bonjou bonswa tout moun ki pral gade ti video sa. Makenson sa a li menm kwaze kèk moun fou. Li benyen yo, li retire rad sou li, li mete sou yo. li ba yo manje. Li pa gen yon fondasyon tankou frè Luckson ki konbo pakèt timoun men Mackenson ede anpil moun. Ebyen se Mackenson ki te deside ede jèn gason sa a, lòske li fin ede l, ou ta pral jwenn gason sa a ta pral vin devni yon pòtè gason e li gen yon bote ki te kache dèyè l, anpil moun sou entènèt la ki te deside voye lajan bay Mackenson pou jèn gason sa pat janm wè bote sa. Alò, dyaspora devan katedral sa a ta pral pete kouri kite kay la paske li pa t yon dyaspora vre. Se istwa sa a nou pral eseye gade la. Pran san nou, pran tan nou pou nou kapab gade istwa a. Mè chè zami, bagay la gaye dwòl. Dyaspora a kite kay la, me manman an ap kriye nan pye jèn gason an. Manman an ap mande pitye, silvouplè, pou jèn gason tounen avèk pitit fi a, jèn gason an pa vle. Dyaspora a kite kay la. Dyaspora a kite kay la. An nou avanse. An n tande l.
Sore menm. Pou paske nou te vin rive. Pou wè manman m se endikape li te ye. Pou wè se konsa sa vle di pou vin pase pou fè si pou fè koulè bèy sa. Sa vle di se konsa nou ye menm. Pou vin arive pou lajan. Pou vin arive pou vann pitit ou a. Wè sa vle di pou wè kòman gen de fwa m fè efò pou m pote pou m ka antre lakay la pou vin ale pou dyaspora ou wè dyaspora ou vin jete m konnya se pou konnya se pou fè dyaspora vini pi vini pi vini ret ak pitit ou an e dyaspora y te ye se pou y tounen konsa nou ye menm. Woy
tèt chaje tèt chaje hee bon poukisa w te chwazi mete l deyò. Bon yon moun avè pitit ou eskel te bat pitit ou a wi ou non madame. Se pa pou paske li tap bat li non se pou paske m te vin wè bèy yo pa bon pou li ak ti dam nan ti dam nan te vin rive yon lè sa vle di ou menm konnen manman wè yon bagay yo pa bon pou mwen. Ou malere, w ap yache bon kote pou w mete kò w. Se sa k fè m te fè sa. Se sa k fè m te fè sa. Mesye a di yon dyasporè y ye. L ap fè pitit ou pati. Anben, nan pati yo pran. L ap wete w nan mizè. E sa l te di? L ap wete w nan mizè. M konnen se te vre. M pa te konnen se te vre. Se te manti l t ap bay. Se sa k fè sa ta rive. Sa vle di ke, mezanmi, Nou mande tout moun ki la pataje la lage l yon group pou nou e se se kijan kijan sa te ye demwazel. Wi pandan m te arive m te menaje ak Juvenson epi m te arive m te ansent pou li m te mennen Nene ba manman m epi te asepte li te rete nan menm kay ansanm ak m men bèy yo pat twò bon pou nou. Men pandan bèy yo pa t twò bon pou nou an, e pa paske m pa te vle li papa pitan m te toujou ret ansanm ak li pou papa pitan m te toujou rete nan plan m la, paske on jou sa te ka bon pou nou kanmenm, Bondye te ka fè nou jwenn on bagay pou nou te viv menm lè nou t ap soufri. Epi, manman m te vin di konsa, ò Igon mesi ki pa rete di ò li renmen m, ò pou li fè m pati, ò pou li te fè bagay yo pi bon pou mwen, li di m, li pran tèt a manman m tou, li pran pa l ake manman m, li di manman m konsa, ò depi li pran m, Or lap fèm pati lap voye kòb ba manmanm lap fè manmanm pi byen pase jan ye a or lap fè bagay yo bon pou nou epi mwen pandan li vin di sa a mte di non manmanm di or dakò dakò or nou jwenn yon moun kap ede nou or pouki fè nou leve atè a or nèg la pap fè anyen pou ou or mwen pral fè li soti lakay la epi te fè nèg la soti lakay la vrèman vre epi mwen mpa te dakò men mtap plede kriye mtap plede kriye mpa te dakò kounya li vin fè epi ti nèg la vin soti vrèman vre li fè tèt a ti nèg la twò anbriyay ti nèg la di anben Enben bon dakò e pran sa ki bon epi ti nèg la te oblije soti li di li pap soti san ke li pa pran pit la epi di lap soti lap pran pit ei epi la li pran pit la men mwen m pa dakò m tap plede kriye paske se papa li ye epi la li pran pit ei vreman vre la li epi mwen manman m chak tan map plede pran nan kò a manman m di manman m konsa banm papa pitan m banm pitan m anvi wè pitan m anvi wè papa pitan m m paka wè yo se lik fè. Yo pati yo kite kay la e m anvi wè yo vre m anvi wè pitanm m pa ka wè pitanm m pa ka wè papa pitanm se li k fè yo kite kay la. Men eske patnè m pa tande patnè a kounya li gen 4 jou l kite kay la li pa yon dyaspora vre. Li pa yon dyaspora vre nou pa janm wè li pa janm tounen ankò non nou pa janm wè li on pawòl li te vin ban nou. Hein? On pawòl li te vin ban nou. Li te fè manmanm fè mamanm kite kay la. Papa pitanm kite kay la. Menm pitanm pa ka wè pitanm pa ka wè papa pitanm. Li fè m te ka li imilye papa pitanm. Men kiyès ki te.
Sa vle di men poukisa ou menm. Men moun y ap gade w la ou gen 6000 ayisyen k ap gade w la. Poukisa ou te fè l kite kay la ou menm? Anben ou menm m pa bon kouzan m pa bon ou konnen ou nan mizè e lè w ap soufri pou timoun ou ap soufri li pa bon li pa ka atan ke se li ki pou ta ede w pou se ou wè k ap ede ti nèg la pa te nan travay sa vle di sa k fè m te fè sa mesye a vin ap ban m pawòl di li ka rive fè pitan m pati li di e mwen menm tou l ap bon pou mwen li te ka ede m nan yon ka Se sa k fè m ta m te fè sa. Men m mande Benson padon pou dèske m te fè sa. Paske m pa te konnen se te konsa. Men mesye a te vin ap ban m pawòl m pa wè. M pa wè ankò. M pa wè ankò non. Li pa ap, li t ap vin ban m pawòl la. Kounye a paske li tande mesye a soti lakay la, m pa janm wè.
Men kisa w aprann de sitiyasyon sa ki fè ke, ki fè ke misye. Manti paske tout fanm. Sa w di? Manti paske lè m ta prale a si w pat, si w te vle se dakò w te dakò sa si w pat te vle w ta pral jwenn, w ta pral veye lè m ap prale w ta pral jwenn mwen. Se dakò w te dakò ki fè w te pran, se paske w wè nèg la vin pa dyaspora vre, w sispèk ke m gen ti kòb la nan men m se sak fè w vini. Manti. Sa vle di se paske ou pa te pou fè sa paske si w te yon bagay ou pa tap fè ou pa ta ou ta pa rive ou ta pa ou ta pa jwenn mwen sa vle di ou ta pa veye m ou ta pa rele m ou pa di m fè nan ou di m fè sa mete m deyò a dizè diswa pou w mete m deyò nan yon kay sa vle di pou rive pou jwenn yon dyaspora pa ta swete fè sa manti kounye a se defann wap defann ou sa vle di ou vin sispèk m gen ti m gen ti kòb la nan men m se sak fè ou arive ou fè sa manti. Sa vle di ou di, sa vle di se pa se, se pou tèt e mwayen ou pa gen ki fè sa? Wi. Sa vle di ki.
Se pa vre, manman m te di l ap mete m deyò lakay la. Li di depi m pa asepte epi m reponn dyaspora a pou dyaspora a te ka fè nou alèz pou nou te ban nou kòb, ò li t ap mete m deyò lakay la avèk ti nèg la. Li di l t ap mete m deyò kounye a li di, anben si m pa dakò pou l mete m deyò tou se sè ti nèg la pou ki soti. Se manman m te pè ki fè m te dakò li te soti, li li te soti mwen m te rete.

Waww. Li tap di sa bon sèl men gen ti moun li tap bon pou ou pa konprann si li tap pran mal se nan manj a swa la oubyen li te ka arive fè w pati menm wè pa pase se pwent wi li te ka pa fè m pati te fè w pati. Kiyès ki ta fè w pati a?
Pitit madanm li an. An sa vle di ou vle di ke si Ou diaspora, tou fè diaspora pran pitit ou a, pitit ou a li menm li tap fè misye pati. Wi te ka rive y fè y pati te ka se li ak esèm men y gen timoun y tap bon pou ou se paske m konnen y tap bon pou ou tou se sak fè m te fè sa men m mande w padon m fè efè sa w mèt padone m pitanm pitanm kounye a se pitanm wi e pitit gason an kounye a se pitanm w sak fè kounye a l se pitanm w.

Map tande w byen, map tande w byen. Pwoblèm ki genyen an, m aprann ke e mis jan misye pale a, misye pran moun yo nan dyaspora. Misye se di m mwen menm, man manman m se moun Jeremi, mwen menm papa m se moun Ake. M pale kreyòl piti piti. Se vizite m vin vizite, m pa vin pou m rete. M pa vin pou m rete. Misye di m pati piti piti, se sa k fè lang mwen lou. Ou di lang lang nèg la te lou, pa vre?

Li pran nan kisa? Nan jazz wi e sak fè li pranm nan kout pou kout pa konprann li banm paske m preske paka tande l lang yo li tap banm lan m konnen se vre se sel konsè li pranm nan m pat konnen Sa vle di poutèt li pale tankou lang Nilo tankou m pa moun isi m pa konprann kreyòl. Li vin pa tèlman konprann tou li panse li panse lajan li pral vidan wi vre.
Tout zafè ete lap retire m nan sitiyasyon m ye a, lap fè pitit mwen a pati, lap di m bann koze, m pat konprann, m pat konnen se te konsa, konnèy vini m pa wè ankò, sa vle di m te rive m fè sa, men m mande w padon pou paske m te fè sa, m pa fè ankò, m mande w padon pitanm. Woy madam leve atè a, leve atè a cheri leve atè.

Ok alright. Wi.
Voye request ban mwen map rele w m paka tande w byen. Wi demwazèl e konsa m te di w la e se kisa ba la ye pou ou? Kijan ba la ye pou ou menm? Mwen bay la konplike paske li pa janm vle asèpte, ti gason an pa janm vle, e madanm nan pa janm vle asèpte Bagay la konplike genlè li pap janm vle asepte jan lap di non non non li pa vle e mwen se pa sam vle se vlem vle li tounen akem m vle li asepte epi tounen akem epi li ka vin ret ansanm akem mwen kwè ake tout pite ake tout pite m nan lakay la li ka vin rete lakay la akem mwen kwè si pa asepte mwen m pap ka viv menm non ou pap ka viv non. M pap janm ka viv menm. Fout nèg la dakò paske mezi fia ou pa kite gwo bout fanm li fini nèt li pa domi mwen menm menm nan cho li metem nan cho li di se li di si pa tiye tèt li mwen swa m mouri swa li fon papa se pou ti nèg la dakò se pou li konn padone ton dye padone.

Dyaspora di se dyaspora ye y di te ka ede li ta fè di di a pa di y te pi mete y te mi banm kout pa konprann nan y te ka rive bon pou tou m konnen y te ka bon pou ou tou pase sa ko sè men gen ti moun y ta bon mwen y pa tap ka bon pou mwen se pou se pou se sak fè te si w panse y te ka ou pa tap mete m nan kou mete m nan a 10 zè di swa pou di m kounye a pou m ta tounen lakay ou a non sa pap fèt yon jou yo pap ka fèt m tounen sa pap ka fèt m pap ka tounen.
Ou pa wè bal la sanfona di tankou yon teyat. Si m pa t jwenn misye nan raje m tap di se yon teyat li ye wi Bèna. Ou pa tounen ou konn si mwen mwen lanmò ap wè tè lakay la. Ki lanmò sa Bèna? Paske si m pa mouri ti fi a di lap tiye tè. Se paske manman m mechan ki fè manman m te fè sa manman m pa te sipoze fè sa paske lè Jefferson ap travay li pito rete san manje pou li banm yon sandal pou m mete nan pye m li pito rete toutouni chire Wi ka banm yon rat m met an remake ti vit la pou nou viv pase i travay di ke nenpòt djòb sal la i trape i fè epui ka Men si nenpòt djòb li trape nenpòt djòb li jwenn Wi poukisa nenpòt djòb poukisa poukisa pou mwen menm ansanm ake ti vit la men poukisa lè manman w tap metel deyò poukisa w pa di manman w non pa metel deyò. Mwen menm i pa koutem i di non timoun pa kòmande granmoun se li se li ki fè i fè sèy vle i di timoun pa timoun pa kòmande. Li di non m pa ka kòmante, m pa dwe kòmante, se li ki kòmante tèt e, li di sa m di, sa li di m se sa. Li di sa li di m se sa, se pou m asèpte epi mete e Babegann m nan deyò pou m o pou l asèpte dyaspora a. Men se pa mwen m te di non wi, m te di non li pa te dakò.
Ese kisa kisa kisa kisa kap fèt menm. M pap tounen. Menm lè Keyta ap tiye tèt li m pap tounen. M pap ka tounen m pap tounen. Paske pou yon moun mete w 10 zè deyò, 10 zè di swa deyò ak yon timoun nan menm pou m pran lari a sa ansanm avè l sa pa jwè. Menm lè ke w te mete ak li tap tiye tèt li m pap ka tounen. E ni m pap tounen. M pap ka tounen menm lè ke.

Bon dènye pawòl m ta renmen di se ou pa pitit mwen tounen ansanm ake m retounen vin viv ansanm ake m si pa fè sa mwen menm m pap ka viv m pap ka viv m apre touye tèt mwen m ap pati m ale byen lwen mèt tiye tèt mwen m pap ka viv m pap ka viv san yo san li menm ake tout pitan m lan m pap ka viv se retounen m vle pi retounen ansanm avè l.
Frè m Benson, kòm m konn padone, se pou yo aprann padone. M met ajenou devan w, antan ke w pitan m, m met ajenou devan w, m mande w padon. Se pou w konn, se pou w konnen se manman w m ye, m mande w padon. Lè w gen yon timoun ou mete ajenou, èske ou pa, èske ou, gen de w ka mete ajenou ou pa kale li wi. Paske l obeyi de ou, paske i met ajnou. I met ajnou devan w, se pou w padone l. Se pou Benson obeyi m kòm manman li. Kòm manman li m p ap fè san kò, m p ap arive nan san kò. M p ap rive fè san kò. Ou pa ap antre nan vi prive Maranm ak tout pitanm ankò. Se ou menm ki fè yo, ki ou mete Maranm ak pitanm lan deyò andedan kay la. Se pou w pa antre nan vi prive Moko ansanm ak Emma a make tout pitan Moko di w ou pap antre nan vi prive Moko ou pap antre nan vi prive madanm ak Emma wi paske gen seri de bagay se mwen menm ansanm ak Emma an pou ki fè avni pitit mwen an gen seri de bagay ou pa dwe rantre nan yo se ou ki fè se ou ki fè papa pitanm lan pat tounen ansanm ak Emma wi pa sote fèy twòp ou pa dwe pou mete li deyò a ou pa te gen dwa sa kounye a si te mouri lè oubyen li te pèdi lavi a ake tout pitan la. Ou tap fèm pèdi tou de ni maranm ni pitanm ou fèm pèdi tou le de ni papa pitanm mwen. Wi alo?
Wi? Wi Magi?
Wi Magen? Mwen menm mwen panse ke mwen konprann sitiyasyon ti gason an, jenòm nan paske dam nan mete l deyò malonètman epi se nan raje a ke w al sove l. Si gen posibilite Makenn, ke w kapab mete yo ansanm pou yo pa oblije retounen ka dam nan, bon si yo vle viv ansanm, m panse akoz de bebe an, ou kapab fè aranjman sa. Non Magi, se pa Magi, se pa mwen non cheri ki fè aranjman, paske m. Non si, si, si ti, si non non. Wi, banm poze misye kesyon, menm ke Gon moun ki di konnya ke menm si se manman manman ki fè sa, eske pa egzanp pa ka gon aranjman ki fèt? Paske se moun yo ki bay konsèy, se menm moun sa ki te ede w. Ou konprann Magi, gen kèk moun ki te souse. Eske ou santi ke tankou menm si e pa ta lakay manman, ou panse ka gon aranjman? Sa se ou menm, m pa ka fòse w.

Yo fè plis mal ke nou panse. Wi paske pou yon moun defini ke yon moun bateri a rive fè yon mal. Pou yon moun fè yon koulè mal konsa a 10 è di swa e mete w deyò nan yon kay li gen. Sa vle di sa li di pase. Sa vle di pou sou fòs sa vle di ou mete m deyò a 10 è di swa m gen yon timoun nan menm pou m pran ti pit la pou m pran lari ansanm avè l pou m jis m ta oblije pou m ta pran timoun konsa sa vle di pou m ta rantre lakay ou an. M pa di non sa pap fèt. Menm lè ke li tap tire tèt li, li tap fè lòt demach. Mwen menm tou pa vin lakay mwen, ou ka fè yon ranjman, ou ka fè yon ranjman ou ka mete yon lòt kote, ou mèt ou konsile ak manmanw ak madanm ou konn pou ti pit la pou nou fè avni ey. M pap rantre nan koze an non ankò, m pa vle gwo kote nou yo ankò. M pap rantre nan koze an ankò, m pap rantre nan koze Max lan ankò. Ou di ou pap rantre nan koze an ankò? Non, depi ya rive li mèt mèt yon lòt kote ak madanm ey, m pou yen. Ba nou konnen koze an. Sa vle di wè baby wi. Sa vle di ou pap antre nan koze an anko. Mwen pa fèl konfyans dam nan. Non dam nan se dam nan ki kraze wi tankou demwazèl la gen tò pal tou men pwoblèm nan chita se dam nan ki kraze relasyon m pa konn si moun dak si w dakò avè m wa di wi paske Ou konnen ou moun paka vini ou pa menm konn timoun nan dyaspora ou metel deyò epi ou dil vin pran timoun nan ankò pou fèl ret nan raje wè kounya misye sou wi lap ri sa vle di misye pa menm gen kè misye pa menm melaje tankou poul ta diw bagay la pa misye pwoblèm menm non li menm la. Non kotem fè dam nan tò sèke lè manman an te metel li deyò avèk pwòp pitit li se poul tal dòmi nan raje a nèg li paske sil te. Manman te dil kon ake wi manman li te dil ap metel deyò Kisa manman w te di w? Margaret li souligne nan. Sa manman an te di w? Li di l ap mete m deyò tou l ap mete m deyò tou depi ke m pa asèpte pou dyaspora a ka dakò ansanm ak m pou m pati. Li di se pou m dakò a sa dyaspora a di. Di depi m pa dakò l ap mete m deyò tou. Kounye a m pa. Men eske ou te gentan kouche ak dyaspora? Non.
Sa vle di m t ap tann pou l te fè m t ap tann li te fè sa l te fè pou mwen anvan.
Pou moun ki di klake poukisa w pa t al jwenn papa pitit ou? Poukisa w pa t ale? Manman m ki t ap plede ban m presyon li di konsa depi depi m al jwenn pitit la li pa konn anyen de mwen ankò menm menm kounye a m vin m vin krent epi m vin pa t ale.

Wi se sa nou di misye wi. Tande banm redi l ankò tande men sa moun yo di sa se epa m pap fòse w e daprè jan plizyè moun rele la ki renmen travay la ti bazi l mare tout moun se moun ki sousye de travay la ki renmen travay la yo di ke si w pa ta vle pou w al bò kote manman fi a èske sa pa tap ba w pwoblèm pou w ta deplase pou w ale viv avèk fi a yon kote apa paske se manman manman an te gwo enfliyanse menm si l te viktim tou demwazèl la pou mwen se yon viktim yo di se manman an ki te enfliyanse

Kyèt.
Misye gon, misye, misye ou gen, yow, ou gen dimil moun k ap gade w la wi patnè. Dimil wi san moun wi. Tiktok la fèmen wi. Ou te gentan gen twamil sisan sou tiktok la wi. Sa vle di la ou kanpe rèd la wi frè. Wi m p ap toni.
Menm lè ke li t ap se tèt li, li t ap fè lòt bagay, l ap degaje avè manman li, m p ap tounen ankò.
Kyèt mesye. Bagay la grav wi pè. Se vle di ou pa nan tounen la menm. Non, m pa deside tounen. E ni m p ap tounen, konbale m di m p ap tounen an, m p ap tounen. Sa e di. Menm lè ke ta gen yon lòt demach an pandan ke li di lap se tèt li ta rive m pap janm tounen e ni tou m pap tounen m pap janm tounen ankò. Menm lè ke li tap se tèt li la devan m la m pap tounen. Bòs Bèna.

Yo konn kote m kanpe. Kote yo kanpe a e la m kanpe tou. E kote misye kanpe e la m kanpe tou. M pa konn anyen. M pa konn anyen. Mezanmi woy! Madam, jan m wè bagay la pa gen espwa non. Kisa w regrèt? Kisa w regrèt de sitiyasyon sa? Sa w genyen? Kisa w regrèt de sitiyasyon sa? Kisa m regrèt se pou paske tifi a di si l pa si l pa jwenn papa pite ak pitèy l ap tiye tèt li obyen mwen li ki di tèt li m wè m ka pèdi vi anm tou nan sijè sa nan ka sa m wè m ka pèdi vi anm tou nan ka sa menm si nèg la pa vle obeyi menm. Mesye se yo wè lè moun ap fè moun pase mizè mesye mizè a gon lè l rive li antre nan rasin kè moun nan wi se di nou mwen m avè w nou pyès nou nou ka vle misye fè sa men nou pa ka enpeche l Paske se lik konn ki mizèl pase hein kon. Silvouplè frèm mwen ap kite bon bagay map toufe. Wap toufe pale non men 11 mil moun kanpe. 11 mil moun kanpe rèd mbs se lavi. Wi ann ale non cheri.
Em kontan paske mwen de se de bon mbs kap rele bay banm konsèy wi cheri paske ou konn travay travay pa nou liye 11 mil san moun kanpe rèd tankou ke makak. Anpil fò moun kanpe rèd tout cnph welcome welcome family e Makenn cheri ou wè depi yè pap do a Bernard ap mache pase jan Bernard te kanpe a ti gason sa lèm wèl a bebe ak se manman pitit m kriye m kriye Kriye m kriye Bakenn, kè m fè m mal pou jènjan an. Bèl ti gason m di Bondye nan pwòpte l pa e ki fè l louk konsa. Ni bebe a, bèl bebe. Mezanmi NDS, tande! Soufrans pa dous, se sa k fè tout jèn nou yo ki vle edikasyon kite Ayiti, yo file nan Biden.

Tankou kisa? Kisa ki plis tankou fò ou di non? Se di, nan sans la pa gen moun k ap gade la ki ka fè w tounen, ou pa nan tounen? Non m pap tounen.
Paske m wè mizè ke m te konn pase ansanm avè y, pitit li ki ape manke kafe pou pitit li a, y rive ò y jwenn dyaspora y mete m deyò a dizè diswa, Pou ou mèt pale wi.
M pap ka tounen.
E menm lè ki t ap tiye tèt li m pap ka tounen.